Non non nou pa pi mal ke fanm men ba nou kredi fè kòb la fanm yo wè m yo pa e mari yo k ba yo kòb wi. N achte ti vyann sa pou 1500 goud, yon kuis kabrit, m pa konn kòman yo rele sa non, yon kuis kabrit, non yon kare kabrit, yon kare kabrit ansanm avèk yon tèt kabrit epi tou 4 pye. Eske 20 dola ameriken ka fè bouyon tèt kabrit? Ebyen se sa nou pral gade ansanm avè m nan videyo jodi an la. Mwen gen 20 dola ameriken ki egal ansanm avèk 2700 goud. Si w ap kontwole 335 goud pou yon dola ameriken, A vrai dire si se ou menm ki gen dola a nan men ou, wal chanje l nan yon biro de chanj, yap chanje l pou ou a 135 goud, men si son diaspora ki voye l sot lòt bò pou ou nan biro transfè, yap ba w l a 130 goud pou yon dola ameriken. Mwen kreye seri video sa yo pou diaspora ki gen kèk tan depi yo pa antre nan peyi an. Si w se jan de moun ki renmen kontni sa yo, pa ezite Abòne ansanm avèk chanèl la epi tou aktive klòch notifikasyon pou pa rate okenn videyo. Mwen pral pran ti wout pou m ale nan yon biwo dechanj pou m al chanje 20 dola. Apre sa m ap pran direksyon mache Dabòn pou m al achte tout sa m ap bezwen pou n fè bouyon tèt kabrit lan. Ann swiv ansanm avè m! Mwen ouvè baryè a m met kò m deyò, mwen pral pran ti wout pou m ale nan biwo dechanj lan. Pou moun ki se moun Leyogàn yo, y ap gentan wè ki kote mwen ye la. La a mwen sou wout Dabòn nan, yon wout. konstwi sou prezidan Jovenel nan ane 2018. M ap mande nou pou n byen pran san n pou n gade videyo a epi pa ezite kòmante, di m sa nou panse, pataje videyo a bay de twa zanmi. La nou prèske rive nan biwo dechanj lan. M ap lèse nou tande ki jan mwen pral pale ansanm avèk kesye an pou m ka chanje kòb la. An n swiv. Tande non, a konbyen kòb nou chanje kòb bò isit la? Mwen gen 20 dola m ta vle chanje. 135 goud? 135 goud? Enben chanje 20 dola sa pou mwen silvouplè. Jan m te di nou nan kòmansman videyo a, yo ap chanje l pou mwen a 135 goud pou yon dola ameriken. Ebyen, efektivman, mwen gen 2700 goud nan menm la. Nou prale nan mache Dabòn nan la, nou pral gade ki sa nou ka achte ansanm avèk 2700 goud lan. Eske n ap ka fè bouyon tèt kabrit lan ansanm avèk 2700 goud lan? Ann swiv ansanm avè m. Ann ale! Lè mwen fin chanje kòb la, m ap pran direksyon mache Dabòn kounye a. Mache Dabòn se youn nan pi gwo mache ki genyen nan Lewogàn nan. Epi se yon mache ki vann plis pwodui agrikòl paske se la tout ti peyizan nan Lewogàn vin ekoule danre yo. Lè peyi an potko frape pa gwo kriz ensekirite sa n ap viv jounen jodi an la, anpil moun te konn sot lòt kote vin achte nan mache Dabòn pou yo ka al revann Pòtoprens. Ebyen mwen rive nan mache a, premye kote m antre mwen antre nan palan an.

San senkann dola wi menm. Wap rachel mwen wè ou nik fè rachel mwen. A ba mwen kob lan la monchè. Men kob lan la ban mwen pou san senkann dola. Mwen jwenn baz. A misye pa pran mwen. Nan al lòt kote sou. Alò m ka jwenn yon pi gwo la pou kob sa. Babye, ou pa kraze pati kòn nan mwen. An mwen la. Finalman, mwen tèlman negosye ansanm avèk machann nan, machann nan te deside ba nou vyann nan pou pri nou te vle a. Kounye a nou pral achte lòt bagay yo. Banm 10 dola 10 dola Christian. Nan ou fè 80 dola pa tout kòb sa. Nan non nou pa pi mal ke fanm men ba nou kredi fè kòb la. Fanm yo wè m yo pa e mari yo k ba yo kòb ou. Nou sot nan mache a men kisa n achte. N achte ti vyann sa pou 1500 goud, yon kuis kabrit, m pa konn kòman yo rele sa non, yon kuis kabrit, Non, yon kare kabrit. Yon kare kabrit ansanm avèk yon tèt kabrit epi tou 4 pye. Ok, pou 1500 goud. Eske nou twouve mwen byen achte? Pou nou avanse, avanse kameramann nan, avanse pou moutre moun yo, mèt avanse sou mwen. Ok, pa ezite avanse. Ok, n achte ti fèy sa, ki se fèy epina, n achte l pou 50 goud. Chak pake yo a 25 goud. N achte 2 zoranj si sa yo pou 50 goud. N achte. De pake pwaro sa yo pou 50 goud, n achte 50 goud kreson, n achte ti lwil sa, ok, ti lwil sa, n achte demi boutèy lwil pou 100 goud, n achte 25 goud magi, n achte 25 goud magi, n achte 50 goud ranchero pou n ka lave vyann nan, men sa yo ba nou pou kòm sitwon, n achte 50 goud sitwon, mezanmi, èske nou wè? An n tou mete l la. N achte 100 goud pòmdetè, n achte 50 goud kawòt. Men kawòt, kawòt sa yo tou fini. N achte yon ti boutèy vinèg. Vinèg sa, èske se pa Ayiti yo fè l? Wi, Ayiti yo fè l. N achte boutèy vinèg sa pou 75 goud. N achte 50 goud chabon. N achte 100 goud farin. Pou n fini, n achte ti moso yanm sa. M sezi. Ti moso yanm sa yo fè nou peye l pou 250 goud. Ou konprann? Yo fè nou peye ti moso yanm sa pou 250 goud. Bagay sa fè m mal anpil anpil. Epi tou n achte ti kokoye sa pou 100 goud. Eske gen lòt bagay m pa di? Ok, m achte 25 goud piman. M achte ti pake jiwòf sa. Se pa ke jirof sa n achte l pou 25 goud. Avèk nou gon ti bannann la, bannann sa n te gentan achte l depi avan yè, nou pa mete l nan kontwòl la. Ok, n ap mete bannann epi yanm sè, yanm sèlman ansanm avèk pòmdetè epi bòy nan, nan, nan bouyon an. Ann al swiv ansanm avè nou kijan n pral prepare bouyon an. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Ann swiv ansanm. Te koko men sa nap fè. Mwen menm pandan ke map netwaye vyann nan ou menm wap pile epis la lè sa nap kapab fè sa pi rapid ok. Wi.
Dakò.

Koman fè depi misye li menm lap fè manje a lal tou ap goute menm. Goute epi san. Epi li met twòp asid wi. Mwen gen moun ki fè asid kap bwè bouyon. M toujou tande yap di tou e tankou moun ki fè kòm si e pa tout fanm ki ka netwaye vyann kabrit poukisa? Paske e pa tout fanm ki gen 10 dwèt yo, vyann kabrit pa kite tout fanm okipe li. A di ou pa kwè kabrit sa ap rele bè?
Lè wap goute l wa wè. Nap swiv pou n wè. Bon dye fèm. Yo ta konnen la papa. Mwen ka goute pa nan asan. Wè wè wè la depi wap fè li bon. M tou fè marye avè w. Tou fè marye avè w la. Map achte bag la. Map bay kob maryaj la. Sel kob kay la ki pa sou kont mwen. Ou bay kob kay la ou bliye kob sa. Non, e vre depi ou el bon la. Paske banm zo, youn nan bagay ki enpotan mwen menm antake gason, si yon fanm vle chame m. Bon ti manje ou. Manje, manje avan tou. Ou ka gen lot defo, m pa gen problem ansanm avèw. Men depi ou pa banm manje m gen problem. Map baw lajan.

Ou di fou grate a. Di sa ou baka soti. Zwa e yo bif.

Tout sa e mwen. Tout sa e pou mwen. Pou don kris. Manman. La vi nou fasil.